Matant, ou pa janm sonje tèt di non. Tank mwen pa di matant. Wè mwen menm, tata pitit mwen pa ta ka fè m bagay sa yo. Paske w pa pitit mwen lè m pale avè w ki fè w pa tande. O matant, se w dezyèm manman w ye pou mwen wi. Si manman m mouri, se ou k ap reskonsab mwen wi. Sa se yon ka ki reprezante.
Si e te pou Chèlbè l te ye, ok, nou pa t ap gen pwoblèm paske ou pral marye. Men, vye pitit kadejakè sa a, sa a p ap vin nan ras nou menm. Mwen, m ap fè yon fen avè l. Nès la di m, kòmsi. Sim pa ta fèl son ris li ye pou mwen wi. Okipe mis la mis la konn voye pitit li retire deja m okipe mis la ap vin di si w pa ta fèl son ris li ye. Ebyen map vini. Ebyen ok kote zòbòt li menm. Bon yo lakay la non yo pa yo pa dakò sa. Yap pyafe sou yon pye la. Li menm ansanm avèk tout papaw la.

Depi talè map rele chèlbè m paka jwenn li, telefòn nan sone san repons. Humm jezi sa gon pwoblèm. Depi chèlbè pa janm fè bagay sa non. Depi m rele chèlbè yon sèl son telefòn nan sone, chèlbè pran telefòn nan. Epi kounya map rele echèl bèt telefòn nan sone l sone em refèl ankò menm bagay la hee jezi papa m nan bagay yo vire nan menm wi senyè. Echèl bèt pam nan wi. Depi lè chèlbè ale a map rele chèlbè m pa janm ka jwenn chèlbè telefòn nan sone chèlbè pa janm pran apèl mwen. E se si bal yo vin pi grav toujou? Chèlbè pa konn si m ansent. Men e si l konnen m ansent kounya menm, sa k pral pase? Sanble kote m pase Chèlbè pa p pase la. Epoutan m renmen Chèlbè ak tout kè m. M renmen chèlbè m pa wè lòt moun m renmen ankò non Chut depi lè m wè chèlbè ale ap pale a chèlbè chèlbè meprize m m te resanti sa epoutan n gen rezon n wi l gen rezon l.

Bon sa manke jete m lò di. Ou konnen li pa asire pafwa li pa konn li pa plante nan tèt byen non. Li pa ou pa ou pa k tonbe li nan. Epi tou fanm konn tonbe pou ou gen pwoblèm humm.
Kisa m tande konsa a? Sa w tande a pitit ou? Sa w tande menm? Tande m ap di w sa w tande a. Sa w tande menm?
Apa bagay la pi konplike? O o!
Bagay la pi konplike pitit. Lala al jwenn mwen lakay la. Lala di m konsa, Ou mennen m kay doktè ou menm ansanm avèk mari ou. M tande li ansent. Koman ansent la? Journaliste la dil li fè egzamen m wè vrèman yo bal pipi yo pran san m pa konnen youn ki youn kisa ladan yo ki dil ansent la men mis la fè egzamen pou li lala di m mis la dil ansent Ina m di lala anben an nou tou tounen al fè mis la Flòch sa, Lala di non mis la pale avèm. Gen ris, gen ris lanmò. M konnen ou menm, tèt ou an sa e tèt mari ou, ni Lala, m konnen tèt nou di. Mwen menm, wè m deplase m vin la, m pa vin la pou jwèt non, m pa vin la pou granmesi non. Kalte bagay sa, bagay kadejakè sa mezanmi, bagay sa pap vin plante nan fanmi nou an la non. Li pap vin plante non nan fanmi an. Mwen menm, m vin jwenn ou la, Pou m fè w konnen ke mwen menm, m gen boutèy pou sa mwen menm, m ap flòch li. Lina, Pitit, ou pa tande bagay ki gen nan jete pitit? Moun nan ka menm arive mouri. Gen anpil jèn fi ou wè k ap mouri san malad. Jodi a ou wè yo byen pwòp, ou tande yo pati. Yal lopital yo mouri. Byen petet se yon pitit wi yo jete. Se pa konsa non l mouri a. Se lè li gen anpil mwa. Men Lala di m apèn li pral gen yon mwa wi. Li paka apèn li pral gen yon mwa. Lala preske gen 2 mwa. Si Lala pa gen 2 mwa la. Preske 2 mwa wi. Depi Lala vini isit la la.
Ou wè kounye a la se yon ti boul san li ye. Yon ti bagay tou piti li ye. Ebyen Lina. Se yon bagay ki fasil a defèt. Se yon ti boul san wi nou te. Kounya gade nou menm.
Kidonk, pitit kadejakè a ap fèt.
Enben, Bondye konn tout bagay. L ap fèt zòbòt. Yon timoun rete yon timoun, timoun nan pa gen anyen a wè avèk sa. Kidonk, sa Tine di w se sa. Se pa Tine ki di m sa. Yon timoun rete yon timoun, li pa gen anyen a wè avèk sa. Kote w te mennen Lala a? Kay doktè oubyen kay mis? Di m byen. Kay mis la m te mennen l. Kay mis?
Ala de koze papa. Kidonk, mis la mis la pa tap janm di konsa pou pou te retire li. Li pa tap janm di w sa non. Eh Belina, se yo ki etidye ki konn sa ki bon a sa ki pa bon, nou pa konn anyen nan bagay sante. Etidye kisa? Mis la li menm konn konbyen timoun li jete deja? Ou pa konnen tris jan m te santi l tou? Zòbòt twòp pale anpil, banm desizyon pou m konnen kisa map fè. Banm desizyon w. Banm desizyon w. Lala te lakay la, li di konsa lap vini m pa janm wè l. Banm desizyon w. Ou menm ki fè l pa tounen. Banm desizyon w. Bon m pat menm konn si Lala tal kote w la. Gen de desizyon Lina m paka deside l pou timoun nan. Lala adil, m paka deside pou Lala. Franchman m santi m nève nan bagay sa, m santi m bouke nan bagay sa. Paske.
Lina, Si manman nou te deside jete nou, jodi a nou pa tap la, nou pa tap gen tata, m pa tap gen Se pa nan nana. kondisyon sa, ou gen papa, ou gen papa, m gen papa. Ou pa konprann. Se pa nan kondisyon sa. Si jenn gason an te Nan kondisyon Lala konprann. ansent la li pa bon. Epi tou, Li pa bon. epi tou Lina, pandan w ap Ey ban m di w byen.
bat kò la. Ey ban m di w byen.
Fòk, fòk, panse avan si Lala pa antò wi. Woy. Nou pa t la. Di jèn fi a lèkile kounya an Ayiti yo pap met rad sou yo. Avan n ale pi lwen fò nou analize sa wi, yo pap met rad sou yo, yo mache toutouni pou jenn gason wè tout kò yo ap bay jenn gason leman. Wouyy zòbòt sa wap di a se pa li k enpòtan, timoun nan mache janl vle sa t fèl plezi, timoun nan mete rad kel renmen hein, se pa pou otan ke pou jèn gason an pran ni li fè sal fè ansanm avèk li a, Epi kounya li lage yon sanzave nan vant li, epi kounya ou menm pou kenbe sa, ou menm ansanm avè tout tine ansanm avèk lala, kounya la ok, kounya la chèbè, chèlbè pral pran yon dezyèm sezisman la, kounya la ou pa wè ka a grav, ou pa wè ka a konplike nan men nou la mezanmi, dim byen si ou pa wè ka a konplike nan men nou, fòm, li vin konplike plis la. Bon bon mwen menm pa gen pwoblèm. Potko gen pwoblèm non. Si nou retire timoun nan, si nou jete pitit la, e si lala mouri? Gade, kounya sa nap fè?
Se kounya gen pwoblèm. Kounya nap pèdi lala?
Se kounya gen pwoblèm. Potko gen pwoblèm se kounya gen pwoblèm. Avan nou aji nou sipoze reflechi. De tout fason, m vin pale, m vin pale ba ou. Mwen menm m te gentan panse retire pitit la vre men lè lala di mis la dil ka mouri a, mwen menm depim wè gen lanmò mwen m pa ladann. Wè tout sa map fè yo la, se paske m wè fanmi avan tou.
Paske jan mari
ou te parèt sou mwen an la, mwen menm m pa t pou bwè bouch mwen nan bagay konsa ankò non. Se paske fanmi ret fanmi ki fè m deplase m vin jwenn ou, m wè bagay la pa bèl. Mezanmi, kòman timoun sa pral twouve l la menm nan je sosyete ansanm avèk pitit sa? Di m byen, ki pral grandi nan vant li a?
Di m byen.
Se vre lapot, men m konnen gen yon bagay ki efase.

Konsa tou, jenn gason te ka deside, mwen menm m pa ka deside. Ebyen dakò, m kite pou reflechi. M kite pou reflechi, epi reflechi byen sou sa m di w yo. E anplis, tanpri silvouplè vye sò m nan, mwen lè nèg ou a parèt anfas ou, l ap pale ba ou, m wè w egare, ou vin di, ou vide anndan vant ou ba li. Tanpri, wè sa m vin di w la, pa al nan rakonte, pa al nan rakonte mari w la, pou l al manke m dega ankò lakay mwen. Tanpri tanpri se yon byen map fè se pa yon mal map fè ou tande byen yon fason male. Ebyn ok sem nan ooh. Sa Lina di a se vre. Nou ta dwe retire pitit la. Pou pitit pa deja te pa vin grandi nan fanmi. Men, sa timoun nan gen pou l wè avèk sa? Lala ap byen gen yon pitit? Sa t di w li t ap fè pitit ankò? M p ap fè sa. E mis la di si l retire l li ka mouri. E si Lala mouri mwen menm tou pa gen pitit? Pafwa w konn wè w gon timoun wap meprizel wap imilyel se li wi k antere w demen sa m kiyès m konnen kap antere m demen.
Ah ou pa tande maryaj la pap fèt ankò moun yo al legliz la ni madan marye ni mesye marye yo pa wè yo.
Tande sa wi sèm nan paske nèg yo tap prepare mè a pou ta al nan maryaj la epi m kwaze avè chèlbè chèlbè di me malad lala malad pitit m sezi bagay sa maryaj la kanpe m sezi bagay sa wi.

A, m pap ba w manti patnè, m ka ede w, depi bagay yo pa bon nan men w mèt di m, m ap jere w pa ti gran. E m ap byen jere w, gwo jere ankò l pa ti jere piti a. Jere, m ap pale avè w, w pa reponn menn. Sa k pase misye la a? Jere, bagay yo tèlman bon nan men m la patizan, m ap byen jere w wi frè.

Epi ou konn sa w ap fè? Pa site non m bay mari w. Tanpri, tanpri silvouplè. W wè sa m ap fè a la a? Se yon bagay mwen menm, ou menm, Kalabwa epi Lala. Enben Lina, ou konnen. Non Kala, se avè m ou ye. Se avè m ou ye. Ou pa ta janm di Tine sa konn. Tine se yon tapajè l ye. Wè sa a?
Men ni. Sa se boutèy la. Jan m te di w la. Men ni. Wè li? Enben banm Sa se boutèy la. Kitem goute li.
Non!
Ou pa ka goute ladan l. Wè? Wap bay Lala bwè l 3 fwa pa jou. Maten, midi, aswè? Wi. Sa a menm son te. Te a wap ba li bwè l. On sèl kou. On sèl kou, ba li tout? Wi, ba li tout. Lè l fin bwè te a, apre yon inèdtan, w ap ba li sa. W ap ba li boutèy la. W ap ba li boutèy la twa fwa pa jou. Ok, m ap ba li l nan maten, nan midi. Wi. M ap ba l te a avèk sa. Ok.
M ap ba l te a epi m ap fè l bwè nan boutèy la nan midi. Wi. Anben, Lina, ou pa ka ale a sa chè a non. Si Tine wè boutèy sa a, l ap konn. Tine pa bwè.
Serel wi map sere.
Tande zòbòt m pap baw manti si w gen malè bon banm banm banm
Tine tèlman visye li ka vin anndan la li bwè te a wi. Sere yo ou tande tande humm. Sou gen malo kite tine wè yo. Tine al mwen kem dega lakay mwen gade tine gade zobot map fini la map fout yon so sou em kase renw tout fo kite egare. Ebyen ok sere yo pa kite tine wè non zobot. Dènye jouman m pran nan men tine.
Pa bliye se sèw m ye. Wè boutèy sa m ba ou a la san mank. Depi m wè sa pa fèt, m deja konnen ou pa ba l bwè l. E pa vre!
E pa vre, m pa ka pa ba li. Epi, m pa gen dwa fè sèman. Depi w gen malè w pale Tine. Tine al joure m lakay la. Ou mèt kraze yo a. Dina, Kounye a la, ou menm avèk Tine, sa m plis renmen? Ou deja fanmi m. Fanmi m pa p janm kite m, li pa p janm lage m non. Se lè w nan pwoblèm, wa konnen sa k te fanmi w. Jan w gen ti lòlòj pou nèg ou sa a ou menm.

Plan poul poud sa pap fèt nan fanmi nou. Ah Lina ou pa fin pale? Lè w fin ale a m di w m reflechi tout sa w di yo se bon bagay. Gade, wè jèn gason sa gade si m ta jwenn li fòk se a wòch m tap pran sa Bondye ba li a m tap top li konsa. M ale sèm. Enben ok sèm nan. Ok dakò.

Mwen jis vini Bondye fèm kwaze avèw se anndanm tap antre menm te gentan dim pa wal kot kalabwa ankò Bondye pou mwen m kwaze ansanm avèk ou sèl chans map mandew paskem pa vle mouri a mwen menm pat janm renmen w non se papaw kap plede fòsem lap plede pran kòb nan menm li dim lap fèw ansanm avèk mwen mwen menm m pat ka imajine sa paskem wèm depanse twòp lajan m te bezwen gen yon vreman. Bon epa granmoun ou ye pou papam ap diw fèl epou dakò fèl paske ou te vle. Li banm kenbe tè pou li aprè sa m re bal tè ankò m ba li ni lajan m ba li ni tè m pretel li pa janm remèt mwen kounya poum pa pèdi yo li dim lap fè ansanm avèk mwen mwen oblije dakò. Tanpri rele nèg ou a depi jodi a map mande w padon sèm nan relel souple wè m mete jenou m atè M pap janm anmède w ankò. M pap janm anmède w ankò. Tizou, ou epi w ale ou pa di m anyen? Sye, sanble m mouri vre. Sye, gade yon ze Bondye manman m. Mouri vre.
Mèsi. Papa konsa pou lòm pè lanmò? Bon sil konnen se presyon map bali dat sa m te sipoze gentan bal presyon an konsa pou yon moun pè mouri gad kòman mesye a mete jan an l pa leve toujou han djòb pal m pap okipel menm. Sanble tine pa pale ansanm avèk tizou nan fason m panse a malgre yè m te sot kotel la. Sanble kounya se kote bòs charite a pou m ta ale m ta pale ansanm avèk li. Se. Gad jan m rete kalabwa antre avè m mesye. Tande. M sou kont Bondye. M sou kont Bondye.
Lala! Di Mado vini.

Tine pa ka kouri dèyèl. Sa nou fanmi nou deja fanmi nou. Wè lè nou nan pwoblèm wè yap chèche solisyon pou yo ba nou menm si solisyon an pa bon. Men si nou ta retire pitit la avèl tap bon wi. Manman sa son krim li ye.
Sa wap palem de krim nan se pèm pè pou pa mouri wi. Men krim wap palem nan la m pa wèl mwen. Men lè m wè w kouche nan yon sèkèy la mwen m pa pap janm wè w la ankò lap fè m mal anpil yon sèl pitit m genyen li nan byen panse se vre l pa ta renmen wont men lanmò a pi rèd
se jete m pral jete yo si tine wè yo la wa konn tine ap met dife anndan kay la kote m ka sipòte nèg sa m pral jete tout m pral jete yo pou lina pa wè yo menm ni tine ni lina. Men m pa menm pa pale ti neg koze sa. Oh non lala si ke nou menm nou pa ka pran ou pa pran pou pa mouri ou pa ka di pou yon lot moun epi ou ta renmen yon lot moun mouri nan plas ou.
Sa w pa renmen sa w pa renmen pou tet ou ou pa ka renmen pou yon lot moun. Paske se yon mal li ye. M konn sa mwen mwen. Piga janm panse bagay sa. Retire vye bagay sa nan tèt ou pitit mwen. Aprann sa jodi a.
Epi m kouche anndan an manman. Anben ok li pa tap fè anyen pou tèt li. Se jan w wè m di w la. Se konsa m ap fè l. E m prale kote kalabwa la. Ou konn kisa m pral di l? Wè, deja eksplike m. O non men se move timoun ou ye, ou pa mal pou mete moun nan zen. Ou tande byen? A plizyè repriz la ou ranje kò ou mete m nan zen. Se je m ap tjou ba ou. Ou konn sa m pral di Kalabwa la? M te gentan di Kalabwa konsa, M gon w moun k ap prete m yon lajan. Mesye ki rele Jak la ki ret anba a, kounye a la, li pa t dakò. Pandansetan li pa t dakò a, kounye a, m bezwen ba li boulin. pou m ka jwenn kòb la nan men l, pou l ka fè pi rapid, bon, kounye a la m prale kote l la, lè m rive kote l la, ou menm, lè w wè m epi w ap di sa yo. Tout sa m di w yo wi, fò, fòk ou sonje yo wi Tata. Wi, m ap sonje. W ap sonje yo, jan w wè m esplike w la wi, w ap di l konsa, men, mesye Jak vin kote m, Epi map di ahh se tèl bay efè tèl jan wi li pote banm. Men manman e sil vini avèw li vin di ou oh ou devann pouw jwenn kòb la nan men Jacques. Non lè lè lè sil vini ansanm avèk mwen kounyea nou pap wèl lap dim li gentan ale ou konprann wap dil gentan ale ebyen mprale wi.

M wè w a janm li.
M ba l chèz la Kala pou l chita, m di m ap vin rele w pou li. Kala,
Ou sonje sa m te pale ansanm avèk ou a, lè m te di w konsa gen yon moun ki di l ap prete m yon kòb? An, pale avè w vire. Cheri, ou pa t bezwen Sa w gen la? repete m bagay sa ankò. Epi w pa tande se moun sa a ki vin kote mwen, oo. Ale, Tata,

N nan men pyès an anzave isit. Kan ou tande yo bezwen file moun, n yap pran pòz yo gen kòb ou wè prete li yal prete kòb la ou vin prete moun. Sa rele file a ah m pa renmen l. Kounye a lwa pa sèlman anba betiz ou fè kòmsi ou pa konprann. Ah epa vre Carla Moun nan li menm li konnen m se yon moun tankou ki ki abitye e e e debouye m. Kounye a pise ou konnen fèt la rive, moun nan li di m l ap ede m fè tèl bagay, fè tèl jan. M di w sa, ou pa dakò. Men, m pa m pa t gen tan al jwenn moun nan pou m te di l a, mari m pa dakò non, sanble m ap bay sa vag. Si tout fwa li pote l ban mwen, ou pa asepte, kounye a m pral di konsa mari m pa asepte pou m prete kòb nan men moun. Men ou pa oblije di se Tata ki pwal dil, mwen menm pwal dil sa. Voye tata li te bay nou nouvel la pou li vini. Dena m pa jwe non. Mwen menm m prale map dil mwen map vin kotel m pap bal nouvel la non. Ou mèt dil, dil konsa map vin, map vini. Di poul tann mwen map vini. Mwen t pral pale avel. Koman ou l tann mwen?
Di ou pa wè manman w li mèt ale. Tata!

Lèm pale w fò tande. Konbyen fwa m konn ki it wap rele kòb nan men mwen. Lè w di w bezwen m ba ou. Li pase m ba w yon lòt. Ou di wi, vòlè kwazo.
Kalabwa, nan le mond antye. Relasyon paw la sèl mwen kap byen mache konsa. Ou pa kontan? Ou pa di Bondye mèsi? Relasyon ap byen mache? Relasyon m te ka byen mache wi, se lè fanm mwen te anba vant mwen. Yon kote, yon kote, m renmen w, m pa pran ansen ansanm avèk pyès lòt, pyès lòt bagay, m bliye tèt mwen, m bliye vi pitit mwen, pou m vin fonksyon, onè avè w. Ou gen yon fanm nan men w, li pa janm kanpe pran pawòl nan men pyès lòt nèg,

Si m di w sa, se paske m respekte mari m, m respekte tèt mwen, m pap fè anyen dèyè do mari m. Tout sa m ap fè, m fè l prezans ou. Kounya w ap di konsa o wi, o o si m gon ide, o o se file moun ap file m. Se pa file l ap file m. Vagabon m bezwen pou kèt o kòb la. Mwen m pap de epanse pou grangranmèsi non. On moun ki wè m travay di m m ap de epanse kòb mwen. An retou l pap dous non. Ha! Cheri, si w wè m di w la. Antouka ann kite bagay sa la pou pou m pa mèt envite. Pita m ap fon jan m pote pou m pote kòb la ba ou. Al fè mouche sa kite de evan pòt ou a paske si l kite m rive lè w al dwa la m jwenn li la m ap manke l dega wi. E sa ou te di dat sa a wi. Ou rete la a w ap pale anpil mande m poukisa m pa konnen. M ap manke l dega. Pita ou di m wi.

Papam ki bezwen pale a Sevoudi epi Oh tap tou rele Sevoudi la? Map relel poum pale avèl men m bezwen tou bal yon lè tou, foul banm yon lè poul ka pale avèk papam nan. Ebyen ou ka tou al a telefòn nan pou al pou ka pale avèl. Non fè apèl la pou mwen map fin pale avèl avan. Sa wap al lotbo a? Non li gentan sòti. Kanmenm non se sa banm chita lakay li. Alo wi cheri se mwen menm wi wi poukisa ou konnen m rele w oh wi m anfòm cheri ou konnen si w wè kòman papa m kontan e ou menm ou anfòm Ah si w te la sanble papa m tap pote w sou do kounya e ti chouchou papa m ye wi hee bagay sa w pa wè kounya m pa ka al pran dlo pou m benyen non papa m ka al achte manje pou mwen wi si w te wè bagay sa pitit ri m konnen m ri map pwofite pran tout sa m te pèdi wi men sa m rele w pou m di w papa m bezwen pale avè w m bezwen pou gon on lè wap wap wap ou pa nan travay epi pou m ka di papa m sa pou l ka. pou m ka fè Lala rele rele w pou l ka pale avè w paske l bezwen pale avè w sou baay yo wi Ebyen ok kòm ou okipe pou kounye a nou pap gen tan pou n pale twòp Dakò cheri Mouin Babay.

Bebe pa anyen pou pwoblem non pa atout bay pwoblem.
La vie wè la humm. Se lè w mouri wi gen de bagay wa konnen ou pa pye yo pa fè gen moun ou wè t fou nan vi sa la ou pa konn sal te fè. Se reto reto gade w el fou. Mwen pa janm ka konprann sa l te fè. E poutan. Yo te fè wè gason an se te gason l lan. Ebyen ok mèsi boo. Anben pa gen pwoblèm. Pa gen problèm non. Men m panse ke m pa lontan m remèt ou kòb la m leve tè a.
Paske tè sa se yon tè ki ede m anpil. Paske lè w tande m travay la monchè se tè m tèt chaje. M panse ke w pap regrèt ou te kenbe tè a. Anben m konte sou ou.
Anben pa gen problèm. Bon vwayaj.
Anben ok mèsi.
Mesye mouri vre mesye. Pou mwen m gen tout tè sa yo, bèf. Mesye m pa ta jwenn yon granmoun pou m ta repale avèk li ankò pou bay afè ti zou sa mesye. M santi m, m santi m pap viv, m santi m pa alèz. Sanble nan ka sa e mwen k pou prese touye tèt mwen.